Nan relasyon avèk yon moun, relasyon amoure, monchè li enpòtan gen bagay pou w pa fè wi. E m ap ban nou de twa bagay pou nou pa fè k ap ede nou anpil. Wè patnè w la pa janm takinen l. sou enpèfeksyon l. Tanpri pa fè sa. Fè l konpliman toutan. Si l fè cheve l oubyen li abiye yon jan ke w pa renmen e ke li menm li apresye, sa fè l kontan, jis konplimante l. Pa fè kòmantè sou sa. Patnè w la, toujou fè l santi ke l konfòtab lè l avèk ou. Si se kont ak mari a oubyen madanm nan ki fè w jwenn yon debouche, yon fason pou w amelyore lavi w, kwè m si w vle, chak jou, Raple moun nan sa. Di l mèsi. Di l si se pa t li menm ou pa t ap kote w ye a. Ou wè lè moun nan, patnè w la, ap chèche amelyore tèt li, ankouraje l. E, si l gen ezitasyon, fè l ansanm avè l. Depi sa pa p jennen l, envite tèt ou pou w patisipe ansanm avè l. Kite moun ke w avè l la eksprime l. Pa kwoke nan gòj li toutan pou ap ajoute de bagay, kite moun nan pale, w ap konnen l bokou mye, w ap kapab ede l bokou mye. Ou wè moun sa, lè l avè w, patnè w la, fèmen telefòn ou, fèmen televizyon an, retire tout distraksyon, ba l tout atansyon w, toutan e souvan lè l bezwen pale avè w. Men si se televizyon n ap gade ansanm, enben. Gade yon fim ansanm avè l menm si w pa fin twò renmen l e mande l pou l kapab eksplike w ki jan fim nan te ye. Ou fè konvèsasyon. Ou mete yon ti amoni. Pa chèche renmen moun ke w avè l la jan w ta vle ke w renmen l nan. Chache konnen ki jan ke l ap apresye e valorize lanmou ke l pataje avè w la pito l ap bon pou ou. Fè yon jan pou konsistan. Bay tandrès toutan. Bay ti sipò toutan. Pote yon ti flè. Voye yon ti tèks, yon ti emoji. Fè sa l ap bon. Gen de lè, fò w bay de twa ti blag ki neutre, ki pa ofansif, lè w ap pale avè l pou w ka fè l ri. Si w se yon moun ki pa womantik, ou nan relasyon sa a, fò w bay moun nan atansyon, fò w ba l tan. Ede l otan ke w kapab nan netwaye kay la nan nenpòt bagay ke l ap fè. Ankouraje patnè w la pran risk san ezitasyon, e si w wè l ap ezite, tanpri, ankouraje l eseye oubyen fè l avè l. Yon lòt bagay ki enpòtan avèk patnè w la, respekte chwa l. Menm si w pa dakò, sipòte l. Se sal vle fè, se sal renmen, ou pa renmenl sipòtel, ankourajel. Ou pa janm konnen. Pa janm fè konpetisyon ak patnèw. Wè siksèl kòm siksè paw e paw se pal tou. Defwa lè wap fè ti jwèt domino oubyen nenpòt jwèt ke w deside a, kitel genyen, sitou si w wè se yon moun ki pa twò fè tèt li konfyans, lè wap jwe, kitel genyen w. Sa ap ogmante konfidans nan tèt li, sa ap ede relasyon ke w genyen an. Sonje, nou ansanm, men sa pa vle di ke nou wè tout bagay menm jan an. Nou pa wè l ansanm, nou pa wè l menm jan an. Pran konsèy nan men l, ba l konsèy tou, men fè l d'une façon neutre, se pa monte pou w ap monte sou li. Yon lòt bagay ki enpòtan lè w nan relasyon, Pa janm denigre fanmi moun sa ke w avèl la, ni pa janm pale fanmi pa w mal tou. Respè total kapital. Ou wè nan yon relasyon, se w menm ki dwe premye sponsò moun nan, premye sipòtè l, premye pwotektè l, premye moun ki pou bat bravo pou li. nan tout sa lap fè. Pa tann se jou fèt moun sa pou fèl kado. Nenpòt ti bagay ou pase yon kote k sanble avèl achte l pote l ba li. Toujou di l ke prezans li nan vi w fè yon diferans ki pozitif anpil. Pa fòse lè w nan relasyon bay sa w pa genyen. Senplisite w, imilite w, ankourajman w, prezans ou sifi defwa. Pale moun nan de bonte l. Pale avèk moun nan de kalite l. Si w dwe pale de li avèk lòt moun, evite, pa janm pale l mal. Yon relasyon, se ou menm ki pou bati l. Yon relasyon, se fason w ap fè ki ka kraze l tou. Si w vle gen yon bon relasyon, anpil pwen ke m bay la a, eseye fè l. Di m si l pa fè yon diferans pou ou. Nou menm ki nan relasyon, ki stab oubyen kontijan pa byen balanse, gen de bagay ke nou te fè ki vin fèl vin pi bon, tanpri patajel avèk nou, kwèm si w vle si w fè sa, sa nou di yo ou eseye fè yo, si ou menm ou ban nou konsèy ou di kisa w fè lòt moun pral li ap aprann de li, kwèm si w vle lap bon pou nou tout. Kale je w! Separe konesans pa ou, eksperyans pa ou avèk nou. N ap tann ou!